Telman santi m eksite la m pral pran vol pou m rantre Brezil m fè yon trè bèl eksperyans etazini sensèman sa ap make tout lavi m. Byenveni sou chanèl youtube Sante pou tout moun, nap di yon gran mèsi a ou menm ki pran tan w pou gade videyo sa, e siw poko fè pati de fanmi an, n envite w abone avèk chanèl lan, like videyo sa, pataje l, epi sitou pa bliye aktive klòch notifikasyon an pou w kapab jwenn tout videyo nap lage. Kesnel Dolean, on enfliyansè trè popilè sou entènèt lan retounen Brezil apre yon ti tan li te fè ap viv nan peyi Etazini. Li di ke sete yon trè bèl eksperyans e li reyalize anpil bagay pandan tan sa. Map raple nou ke gen anpil rimè, anpil pale anpil te fèt sou rezo a apre ke Kesnel te kite peyi Brezil pou l al viv Etazini. E anpil nan rimè sa yo te fè kwè ke Kesnel te gen pwoblèm avèk lajistis nan peyi Brezil e ke l pap ka tounen nan peyi sa ankò. E gen lòt rimè ki te fè kwè tou ke li menm avèk madanm ni Widoo yo pa ansanm ankò, kidonk Kesnel te divòse avèk Widoo pou l ka pran yon fanm pou ba l papye nan peyi Etazini. Ebyen, jounen jodi an, Kesnel montre nou a klè ke tout sa ki tap di sou entènèt yo, yo pat janm verite. Zanmim rete gade video sa jiska la fin pou ka konnen poukisa Kesnel Dorlean chwazi kite Etazini pou li rantre Brezil e an nou gade ansanm koman fanmi Kesnel, madanm ni, pitit li, koman yo tap rejwi nan bèl otèl de luxe lè yo te rive nan peyi Brezil. Telman santim eksite la pral pran vol poum rantre Brésil m fon trè bèl eksperyans etazini sinsèman sa ap make tout lavim m reyalize anpil bagay nan ti kras tan an map gentan ba nou detay men tou m sonje lè mwen fèk rantre etazini anpil moun pa konprann yap di woy kestèl vann tout afèl poukisa l fè sa gen moun ki menm di se kouri yo tap kouri de kestèl bon nou pap rantre nan detay sa yo non. Paske n ap kite yo pale, nou menm n ap fè sa n gen pou n fè. M ap retounen Brezil, se ti piyès ke mwen ke mwen genyen, malerezman k ap fini 3 fevriye si pa gen okenn desizyon ki pran. Men, mwen menm mwen deside lage pye m anvan 3 fevriye a e m panse se meyè fason pou m pwoteje fanmi m, pwoteje tèt mwen, pwoteje moun ki renmen m paske si pa malè, Yo ta arete m. Paske lè yo arete moun yo gen dwa fè w fè nenpòt si mwa, ui mwa, ou pa menm konn ki lè y ap lage w. Imajine w moun ki depann de ou, ki enpak sa ka genyen sou mantal ou, ki enpak li ka genyen sou ekonomi ou. Se yon sitiyasyon m panse pèsonn moun pa ta renmen viv. Nou p ap rantre nan detay sa a. Men, m te vle mete nou okouran sitou anvan menm ke m ba nou lòt detay, ke m ap pran avyon pou rantre Brezil. Se sur ke lè n ap wè videyo sa a, m ka menm gentan Brezil. N ap rete an kontak pou tout lòt detay yo. M ap tounen lakay m eksite. Ayy! Kè m ap bat fò. Oh m santi yon sansasyon de freedom nan nan moman an etazini strès la rèd e pou tout etranje pe enpòt moun ki gen rezidans m pa bezwen di w pou moun ki gen tps menm moun ki genyen sitwayènte yo enkyete dèfwa s on sitiyasyon malerezman se politik li ka chanje a tou moman e se si ke l pap ret konsa men. Nou pa konn ki sa k ka fèt pandan peryòd de tan sa tou. Antouka, m pap kenbe nou twò lontan, m ale e talè konsa m ap tounen ankò pou m ba nou ti aktyalizasyon kouman sa ye nan èpòt, sa k pase, etsetera. E m renmen nou. Aterisaj chape ko. Bon, e jan m te di nou an, m te pran avyon Philadelphia mete m Atlanta, Atlanta São Paulo e São Paulo chape ko. Kounya m rive la a nan espas la paske se yon Uber m te pran. Kay mwen nan fèm, m poko ka al lakay mwen dirèkteman, m ap fè yon ti tann toujou. Men m pran yon otèl la a ki pa mal, m twouve ki anfòm, gen anpil espas. Epi yo ban mwen frijidè trè full, m gen bagay nan men mwen. M gon lòt kanape tou ki ka transfòme an kabann si m gon vizit. Talè, m pral ba nou detay ki sa k te rive pandan vòl la e kòman m te pase nan imigrasyon etc. M pa dòmi, men mwen pral pase nan imigrasyon e rès detay yo pou m ka montre w kòman sa ye. Kòm etandone paspò m nan li elektwonik, m nèke mete l sou aparèy la, foto fèt epi pòt la ouvri. Mwen pase kounye a. Mwen. ap tann malèt mwen e m te gen anpil malèt m fè yon bon ti tann finalman m sòti la e premye sa m pran se yon pan oudi hey jou m te twò swaf sa kon kapoutchino bon kounya m ap tann vòl nasyonal la pou m ka rantre chapeko m pral eksplike w sa k rive m M fin fè checking mwen nòmal, m pase nan sal vip a, m pran ti manje, apre sa, m anbake pou Atlanta. Humm. Men, tout bagay te trè byen. M anbake, avyon an dekole nòmal. Kounya, Nan moman m pral rive Atlanta, men ki mesaj m resevwa. Tande, akoz vòl ki rive an reta, se nan demen m ap ka vwayaje. A, m kouri. Te gen tren pou m pran pou m al nan lòt tèminal. M kouri, paske m pa p rete fò m ale. Se vrèman bon pye m ki sove m, paske m nèke fin monte avyon an, anbakeman an fini, yo fèmen pòt la. Vòl sa a se de Atlanta a São Paulo. M nan checking nan la a, malerezman, yo fè m peye 500 dola akoz malèt m te gen anplis yo. Anfèt, m gen 3 malèt anplis, se de Philadelphia a Chapeco, 500 dola pou 3 malèt la. Men, gon bagay ki rive m sot pran yon presyon la a, he, m ap ba nou istwa sa a talè konsa. Kounye a, m pral nan anbakeman an, m ap kenbe nou okouran nan chak etap yo pou m fè nou konnen kouman sa ye. Bon, tankou la ou menm Blondie, ki ki ki yon fè sanwont konsa? M te mande w respè deja pou m derespekte w. Ou sanwont amò, ou sanwont anpil. Kite m pèmèt mwen di w sa. Sa k fè m di w sanwont? Nan pozisyon w ye la, moun ke w ye kounye a la se moun, pou piti moun pou ta gen bò kote w se 4 ou 5 moun. Alò 4 ou 5 moun ki pral enkli fanmi w avèk moun ki vrèman, vrèman, vrèman, vrèman pwòch, ki pase tout tès ke w wè ki vrèman kalifye pou ret bò kote w. Paske anpil fwa m rayi lè yon moun gen yon valè ke l pa rekonèt valè ke l genyen an. A kounye a m pral di la gen moun ki pral derespekte, ki pral joure, ki pral di sesi, bon se obsevasyon pa m. Blondine sanwont anpil. Ou wè lè yon moun te bò kote w, Blondine, yon moun te bò kote w li deplase. Menm si w ta gen pou w nan pale avèk moun sa ankò a yon distans, yon distans, paske w pa Bondye, moun nan di w eskiz, li mande w sesi, men pou w pran yon moun ki te de bò kote w, ki deplase, ki te bò kote w, vin retounen bò kote w, ou te di di non. Men ou menm, pou yon rezon ou lòt, ou tèlman nayiv, ou retounen back. Ok. Anpil fwa tou antouraj ou yo Blondine ah I don't know m plis wè antiraj yo sanble antouraj ou yo sanble moun ki ki vini pou pou yon seri de avantaj paske hey ou se Blondie Ferdinand oubyen depi yon moun bò kote w you know sometimes some way but kòmsi lè avantaj lan pa vin jwenn yo ah ah mele.